Bondye beni nou fanatik may yo nou deja konn sa deja bon nonm li se wilnes sentilis alò se reyalizatèw jodia se yon reyèl plèzi pou mwen pou m pase salye chak ken de nou menm ki toujou ankouraje m ki toujou abòne m a chak moman nou jwenn videyo yo bon sa yon reyèl plèzi anpil kontantman m renmen nou anpil. E m konnen jan m renmen nou an tou se konsa nou renmen m. Alò m vin pase esplike nou plis le jou an jou n ap plis pot pwodi pou nou bagay ki pou fè nou kontan retire tristès nan nou menm. Mwen ta renmen lè w jwenn videyo a alò pataje l abòne pou nou kapab avanse pi lwen konsa tou n ap vin ak plis bèl pwodi pou ou byen ki de pafwa w ap gade w ap enjoy kò w epi vwazin nan menm bò kote w la tristès ou pa ou pa envite l de mo ou pa esplike l kiyès ki may la alò w kapab fè l jwenn videyo sa se konsa l ka pataje l plis plis moun ap vini epi se konsa m ap pwogrese. Map toujou renmen nou se jan wèm di la em konnen tou nou ap toujou renmenm alò bon se te yon reyèl plèzi alò ou menm menm kap gadem nan ou poko fè sa non si ou potko fèl al fèl abòne pataje like alò ou deja konn sa e reyalizatè ou epi aktè ou Wilnes Saintilus pase sou chanèl ki se Wilnes prod la al banm love la mezanmi foul mwen baye m kontan avèk nou respect.

Pat gen la menm frit. Mwen gen yon gòsè di. O o. Mon chè. Ou konn pou. Frit, ou konn pou ki bi mwen Lola? Di m non. Mon chè men, avan yè m al nan travay la. Padan m ap antre nan travay la, ou pa konn ki yès.

Si pitit bondye m nan ki jan w ye ou byen fòris louis vuitton dim non kòman w pa ye w menm wi ou fè byen. Bon monchè frè Jidson nan moman sa yo la m te kapab ede w pou te bay yo chanje nan men m men malerezman m pa konn ou konnen ou gentan soti bon m pa konnen m pa wè kisa m ta fè pou ou men Bondye konn tout bagay. Yo ye pou kontinye relem tande poutèt pou m ka konnen kijan w ye pou nou wè si bagay yo pa bon kote w ye a dja pou nou ka kontinye pale pou konprann mwen. Ok ok mèsi frè jison mèsi li byen ok ok ok ok mèsi ok bondye beni bondye beni pitit mwen.
M jwenn misye anndan. Ti fanm dou m renmen anpil la. Lem paret oh yo sote. Yo fè kòm si yo pat nan anyen. E kòm e bèl ti romans mwen wè moun sa yo ap fè wi men. Bon si m pa kenbe fi a nou te ka tonbe. Ou fè m sezi wi. E ou menm kisa w fè? Ah monchè,
ah monchè, m konnen w te ka pot yon solisyon mwen wi men. Kòman m pot yon solisyon pou w? M pa di w konsa ke se pastè a m pral, m pral, m pral, m pral esplike bagay yo? M poko janm wè pastè a toujou non. Monchè m pa kwè pastè a ka fè anyen nan sa. Oh paske Sa w di la? Monchè Pastè a ka met misye nan sanksyon wi. Oh Nan piscine ou di wi. Wè pou mwen Afè sanksyon an mwen menm sa pa pap itil mwen anyen. E ou menm dè kisa w kanpe la ou menm? E dè batay ou ye? Dè goumen? E si fanm lan pa renmen w? Kòman pa renmen m nan? Bon si l pat renmen m kote m jwenn li nan lari a m mennen l kay madan pastè a m pa ta fè aksyon sa? Ooh gade l. Wè pou fanm sa? M prè. pou m fè san koule.
Ou fè m ri mwen menm pou m la nan piscine avèk nèg la.
Avan yè m pa touye misye. Se gras Bondye wi, paske m pat mache kòrèk.
Epi vès ou, ou pat mache kòrèk ak kiyès ou tap mache la? A monchè!
Kounya e nan vès mwen ou galè pou misye wi. Kòman fè e nan vès mwen ou vini kounya? Bon ou di ou pat touye nèg la e paske ou pat mache kòrèk, vès sou ou, chemiz sou ou, ou al legliz. Ou tap asepte gen yon fanm.
Kounya la pou yon nèg pase l pranl konsa yon malandren konsa hein. Bagay yo mal.
Ou di w mennen fanm lan lakay pastè, madan pas, epi kounya w di madanm ou ankò. Sèke fanm lan te gentan madanm ou? Ki koze sa a? Eyo ki bay djèdjè wap regle la a? Son poko pale a fanm lan fanm lan gentan madanm ou?
Monchè ou gate san Monchè ou gate san monchè Ou genlè se menm nèg avèk mis yo ye Ou gentan ou gentan fèm pa menm ta menm kanpe pale ansanm avèw la wi Ou genlè ta fèm sa tou wi Ou genlè ta fèm sa tou Bon ou konnen m tap fè yon sa epi ou vini ou relem sou chemen ou vini esplike m bagay yo la Oh paskem pran pou yon moun de byen Enben kisa m ye Ou vle pou m antre nan menm baz vakabon ansanm avèw baz djèdjè ansanm avèw Epa bagay vakabon Si nèg la fèm bagay sa men e pou nou fè konplo nou pou nou fin ak misye M pa nan bagay sa papa.
M pral kot pastè a m ap esplike pastè a tout bagay. Lèfini tou, si w wè fanm lan pa avè w, se paske l pa renmen w. Si w wè fanm lan k al nan pisin ansanm ak ou. Antouka papa, mwen se souzou e, mwen menm m pa kanpe souzou. Lèfini m p ap janm pou ou, se pa mwen k ap fè chwa pou fanm lan papa. Sèlman m ap di pastè sa, sa m e Emay ap ap regle. M ap di sa l ap regle. M pa, ni m pa pou ou, m pa pou, m pa pou misye. Ou wè pou fanm sa, m pa konn ni pastè, ni madan pastè, ni zanmi. Wè map pase men pran nou tout si nou paka edem poum fini avèk Mike nou tout ap pase nan men mwen. Ou gen lè sot bwè.
Bwè ase, m pap rete nan pale ansanm avèw non, pase m yon vakabon m vin ansanm avèw wi. Sa gou byen.

Pa konnen, pa t janm panse si na, na, si m t ap jwenn yon sèvitris. Sèvitè, pa ki sèvitè sa? Sèvitè, sèvitè twò bèl pou m ta bay, pou m ta bay nèg sa, vakabon sa. Ou pa konnen li kanpe m kareman. M konnen yon bagay nèg la pral di m, e koze l ap koze ansanm avè m. Men mwen chè tou, m ba l yon kalòt tou, m fè l pou l rete nan wòl li. Si kalòt sa, li pa respekte jèn fi anndan legliz sa, konnen nèg sa, genlè, genlè santiman, non, non, m chè tou genlè li pa gen nen nan figi l tou.

Epi pandan se tan fi a pa reponn mwen renmen vre non. E li k fè sa, si li te reponn mwen renmen la, yo te wè nou, yo tap pran nou pou bon, men kounya li pa reponn mwen renmen. Epi li fè madam Paz vin bare m anndan kay la la mesye, m pa santi m alèz menm. O senyè Jezi, Fedson menm nan lari li dè touye m. Ouff! M pa konn, bon men kounya yo pral mete m cho avèk pastè a, jan pastè a kwè nan mwen. Bagay sa pote m ale franchman mesye kèt. Waww.
Sèvant, ou serye de sa w di a? Kounya la wi. Fedson sot rele m la. Se lakay mwen m prale la epi w wè Fedson rele m. Li pote m plent pou May wi. May se sa ke l ap mache fè legliz la. Malgre depi lòtrejou m wè misye, m bezwen wè pastè a pou m pale ansanm avè pastè a. Paske chak fwa m wè pastè a m pa gen tan pou m esplike l kisa May ap fè legliz la. Antouka m byen kontan wi sèvant paske w vin dim sa. Sèlman pa lage tèt ou ba misye non paske misye jan ke lap reyaji a se jès vakabon kem wè lap fè. Sa w ye sèvitè w ye?
Wi sèvitè m ye se poutèt sa mwen rete w legliz la paske m ta renmen jan mwen w la ou vrèman enpresyone m ta renmen gen yon m ta renmen posede w lakay mwen paske m vin nan vi selibatè la vi selibatè pa dous e m ta renmen w ale di m dim wi si w prale gen de bagay tou map esplike w pou m ka plis

M pa vle w pale avè l menm! Kòm se mwen ki envite w legliz la, e moun pa m toujou. Se avè m pou w pale, se avè m tout ti bagay prive nou kab pataje. E m ta byen renmen w pou mwen avè w pou nou marye legliz la. Men, frè sa a li rele Mike! Li vle, li pran pòz mizisyen anndan an, li pran pòz tout se li menm, tout legliz la tout se pou li, pou yo tout fanm anndan tout se pou li. Pa renmen avè l, pa pale avè l. Se l avè m senpman pou w pale.

Paske ou pa sipoze, menm lè moun nan fè yon bagay pou tankou pou ne vlout ansanm avèl jis pou sèvil kou pou tire kou sou li, sa pa sipoze fèt. Ou wè pandan setan w di m sa la, m pral jwenn avèk pastè a la, m pral kot pastè konnya la konnya la pou m esplike l kisa ma May ap fè legliz la. Ou tande sa m di w la? Paske yo di m May gen fanm, l al nan pisin avèk fi, tout sa yo. Mwen menm m poko wè l non, men yo di m sa. Ou menm, ou pa sipoze fè sa tou. Wap leve men w nan figi jèn gason tou. Si moun lan di yon bagay ke w pa dakò, di l non w pa dakò. Lèfini al kot bèje w ki se pastè w. Ou rele pastè a, ou pale ansanm avèk li. Men, pa tire kou sou li. Ou tande sa m di w la sèvant? Ebyen m pa ap rete non. M byen kontan w di m sa paske gen jèn fi ki tap tou asèpte lage kò yo ba li. M byen kontan w di m sa, m pral kot pastè a, m ap pale a pastè a. E ou menm tou pa fè san w kò non, pa tire kous sou jèn gason. Ou tande sa m di w la sèvo? Ban m ale. Pase bòn jounen. Ben, kounya m wè l fè leve. Kritike pou m pat fè sa. Bon nèg la konnen pou se sèvant li ye, sèvitè de Dye li ye, kounya lap di bon pa te vini sou li. Depi w depi w youn nan nan moun legliz sa yo ta pasyan ansanm avè m jèn gason sa yo. Depi yo wè jèn fi tèt yo cho. Se sa k fè yo pran gita tikitikitiki an yo pa p wè jèn fi yo, yo pa ka wè bouda. Wap wap kase tèt yo oh.

Ah mesye sa m resi map bon sou Mike la ato Mike poko gon yon fanm nan fanm Nioki ki bèl konsa mesye sa i bèl li anfòm li byen kanpe e tandiske m pral fè anpil gòl sou li ki gòl ou konnen m pral fè sou li la m pra yo di m sè li gon yon bèl sè l ki vin legliz la m pral renmen avèl pou mwen avèl pou mwen map mwen pral mwen k pral kenbe legliz la mwen k pral kenbe legliz la legliz la ou donm pou mwen m tande Mike ap pran pòz gwo nèg li.

Nou t ap pale yon bagay, m di konsa ki m pral di pastè a sa? M pa di l, m poko janm wè pastè a. Wè la, kay pastè a m prale la. Sa l ye la ankò?
M sot kontre a Fedson anba la. E pa de bagay li pa di. De ki sa? De ki sa Fedson pale avè w? Pandan m ap vini, m jwenn a lòt sèvant la ankò. Ou konn ki moun m ap di wi? Ki sèvant? Ti sèvant kout la.
Sa w benyen mèt la fè ti sèvant? Sa sèvant kout la fè? Sa l genyen?